M pa konprann eske yo pa fè nouvèl paske yè te gen tantativ pou fontyè a te fèmen men menm si sa pat rive fèt fòk yo resevwa mesaj lan men dèfwa yo mete tèt yo yo nan deli pa yo yo envante yo fè konprann se yon gwoup moun se yon minorite ki tal eseye fèmen fontyè a enben yal ouvril mèkredi bon m ta renmen wè Abinader ouvri fontyè a mèkredi Abinader desann vin ouvè fontyè a mèkredi pou m konnen se pa moun nou ye wanament.

De nuestro cuello. Gracias. Se nan silans li pou l anonse ke fwontyè la ap ouvè mèkredi si Dye vle e gen lòt mezi l te pran. Ki avi w de sitiyasyon sa? Bon mwen menm lè m ap li, paske m t ap li Listin Diario, lè m ap li atik ki soti an, m ap mande èske se nou menm vrèman ki te mete nou nan kondisyon sa ki fè Dominiken yo pran nou eta yo pran nou la? Kòman yo fè souzestime nou? Al pwen tèl ke yo panse nou pa panse. Bon, petèt ke Dominiken yo kòm yo pale, se yon sèl lang yo konprann, lè yap pale yo panse nou pa konprann, oubyen nou menm, menm lè se pa sèlman sa yap pale ke nou menm nou repete, oubyen nou menm nou pa ka fè okenn analiz menm pou nou konnen vrèman kòman sitiyasyon an ye. Paske ke m tande pòt pa, mwen li pòt pawòl lan ki di fwontyè ap louvri le 13. Le 11 wi li te sipoze louvri le 13 kounye a yo tro prese paske gen chou kap mouri gen ze kap soti lap ouvè le 11 map di ki frontyè kap ouvri a genlè yo pa tande nou paske yo bliye m te di yo sa gen 2 pòt nan frontyè a gen pòt pa yo a gen pòt pa nou an pòt pa nou an pap louvri pou nou resevwa chou pouri pou nou resevwa epi yo pa menm pale de pòt yo pale de yon koulwa yon koridò komèsyal kòm kwa koridò sa pral ouvè pou yo ban nou tout sa yo tap jete yo ke yap pèdi sa yo tap jete a fò yo louvè yo yon koulwa imanitè tankou te gwen ayisyen ki te kap kriye ki di grangou mwen si gen moun kap kriye nan tout sa m wè sou rezo yo nan jounal televize se dominiken kap kriye kap fè manifestasyon nou menm tèt nou fikse nou gen yon sèl objektif bò lakay pa nou. Se retire, konstwi kanal sa a, kontinye konstwi kanal toujou, epi pou nou retire peyi nou an nan depandans nou genyen pa rapò a Repiblik Dominikèn. Paske yo di, nou pa, yo pa p ekspòte ni fè, ni pwodui elektwonik, ni, ni, ni, ni siman an Ayiti. Men, enben gen lè se sèl Repiblik Dominikèn yo fè bagay sa yo, se sèl la nou ka jwenn siman. E, e, se sèl la nou ka jwenn fè. Mwen m t ap pale, e moun yo konnen l deja, mesye chanm de komès yo. diskite l deja, genyen genyen lòt lòt patenè ke nou ka jwenn nan rejyon an k ap trete nou pi byen ak lajan paske moun sa yo konnen lajan se lajan mèt moun ki gen lajan nan men l lan se wa men dominiken nan imajinè yo yo toujou panse yo siperyè ayis ayisyen Yo gon fason pou yo trete ayisyen paske nou poko fin moun se yo ki la kòm moun menm jan mantalite bay epòk kolonyal mèt li ki nan tèt dominiken yo paske yo konprann ke nou paka panse se yo ki ka fè pou nou paske anpil pwodwi bon yo gen rezon paske anpil pwodwi nan pran an repiblik dominikèn la repiblik dominikèn pa pwodwi yo se enpòte l enpòte epi nou menm nan pran yo. pi chè nan men l. Sa vle di an Ayiti fòk nou kòmanse pandan nou poko gen leta ki ka bay bon jan kredi ebyen fòk nou kòmanse ini nou, fòk nou kòmanse antreprenè yo, fòk nou kòmanse fè lòt konfyans pou nou ka ap enpòte pwodui yo an gran kantite pou n ap pran bato fè, bato siman pou nou sispann avèk la Repiblik Dominikèn ki estime ke se yo k ka fè l nou pa ka fè l. Yo di yo pral mekanize agrikilti lan pou ayisyen, pou mwens ayisyen paske yo konnen, yo pa di yo depann de nou vrèman non, men yo di yo pral mekanize l pou yo kontwole fwontyè a lan alò pou gen mwens moun ki antre ilegal. Men kòm kwa moun sa yo yo pa bezwen yo pou le moman yo pa bezwen yo. Tankou yo pa janm fè w santi ke w yo bezwen w, ke w itil a kèlke choz. Ebyen lè, lè yo. Lè yo mekanize agrikilti lakay li yo nou menm ayisyen paske ke se pa avèk moun wanamint kounye a se tout ayisyen aprè deklarasyon sa moun yo fè se tout ayisyen ki sipoze ensilte se tout ayisyen ki pou ògèy dwe pouse nou pou nou di nou dwe konstwi peyi nou yo di yo viza yo te sispann yo rete sispann. endefiniman, yo pap bay viza ankò, se kòm kwa se kado yo te konn fè kado viza. Bon pou fwontyè a louvri, sa se youn nan kondisyon nou genyen. Raketè yo pran yo met anndan konsila yo rele konsil yo, nou pap aksepte yo ankò an Ayiti. Paske lè yo vini yo di yon viza vann 225 dola, yo menm yo voye raketè, nou menm nou gen raketè pa nou isi. Mwen menm rete a kelke mèt du consulat dominiken a Wanament. Lè yo te fenk vin nan zòn nan, chak fen mwa ou toujou wè anpil moun la, moun ki vin chache viza, moun ki vin fè demand. Sa pa egziste ankò, paske yo antre lannuit, yo bwote paspò yo nan iglou, nan bwat iglou, yo ranmase magogo yo mete raketè nan lari an.

Imajine ki pwojè, paske lè yon ong vin an Ayiti, li gen yon pwojè 10 milyon dola, se yon mega pwojè yo pran pou li wi. Alò men kòb sa a nou gen nan men nou pou nou rekonstwi peyi nou wi. An nou sispann kwè se nou pa ka viv san dominiken, se dominiken plis pa ka viv san nou. Paske yo konnen yo pa ka kenbe, men yo konnen tou, yo met nan tèt yo, paske mwen menm, menm mwen m te panse lontan. Majistra dominiken an te, Mè Dahabonn nan te di l, Nan mwa desanm nan lè nou te fèmen fwontyè lan, li di se chantaj nap fè, men l konnen son ti son bann ti grangou nou ye, fwont nou pap ka kenbe yon semèn. Nou te vle kenbe vrèman pòdyab leta ayisyen pat pèmèt nou kenbe l te bay Riberon rezon sou nou sou yon semèn vrèman fwontyè a ouvri tout moun nan ran yap pran kout baton yap pran kout raso pou yal achte pwodui anpwazonnen Paske nou pa nou nou gen dwa pou nou di yo anpwazone si yo pa ka manje l se nou ki ka manje l se de pwodwi anpwazone ke yo ye menm si yo pa tiye nou rapidman men yap tiye nou lantman yap ban nou tout sòt de maladi an nou rete lakay nou an nou konstwi peyi nou yo pa konn enpòte moun pou vin konstwi peyi se ayisyen sèlman ki ka rekonstwi ayiti. Pou nou leve tèt nou. Bon, nou montre n prèv ke nou leve tèt nou. Mwen menm pandan kote nap map pale avèk nou, pandan weekend nan, m resevwa kout fil, m resevwa menas vale, m resevwa tout. Men mwen menm, sa ki ban m kouraj, se evèy de konsyans, evèy patriyotik sa.